Asad Volcy, zanmi nou, frè nou, mwen rele w konsa paske ou se youn nan moun ki vann plis zam ak bal. Asad Volcy, èske w pa t vann baz krache dife 2 galil pnh ak on galil zo reken? Asad Volcy, èske w pa t vann mwen menm Babekyou 2 AR-15? Mwen site sa yo sèlman pou jounalis ki vle verifye sa m sot di la yo al chache konnen ki moun ki Sandra Polemon, madanm Assad Volcy. Li te kandida pou depite Kòniyon Granbwa. Lapolis te arete l pandan eleksyon an, li t ap bay ti jenn gason zam. Li te pase ant 3 ak 6 jou nan prizon. Jodi a, mwen chwazi denonse nou paske nou fè moun serye pè rantre nan politik. Moman an rive pou se moun ki serye, onèt, kredib ki fè politik nan peyi Dayiti. Moman an rive pou se jenn fanm, jenn gason ak dyaspora yo ki pran desten peyi a an men.
E toto, nèg yo akize misye le fè ke l ap pran tè moun, tè peyizan. Ou byen gen tè ke l te pran, li pa fòseman pran yo gratis non, li bay moun nan ti monnen epi l pran tè a. Kounye a nèg yo revòlte ase yo konn kisa tè vo. Epi men batay la. Epi kounye a w vin wè ke nèg Toto ki pral chèche, olye nèg yo ranfòse lapolis pou jere bagay lan, se sa k rive yon pakèt nèg wi. Epi w wè se nèg Krisla k ap ranfòse Taraz, k ap ranfòse anlè bò Toto. Epi ti makak li menm ki nèg anlè a, misye se ansyen sòlda Anèl Jozèf, ansyen sòlda Anèl Jozèf, dayè m kwè misye se bò frè Anèl misye ye menm, dayè gen anpil byen Anèl te gen yo di men misye t jere yo, sa vle di misye se nèg 5 segond menm, tande wi. Donk la epa federe nèg yo federe non epa bagay non misye se nèg 5 segond ti makak kounya misye tabli baz li anlè a prensipal alye misye se gran ravin sa vle di majorite zam manch long misye genyen. Se ti lapli t voye yo bali anlè a kounya sak rive e se la m tap di ke lè m tap denonse dezòd sa gen moun kap di oh krisla misye pa fè anyen lotbò a se sa wi se tolerans popilasyon an wi se sitirans tankou talè a la gen yon nèg m wè t rele debès kisa sa ki kòmante yon bagay sou facebook misye di oh l kafou l pa konnen kòmsi l te toujou konnen sa tap pase kafou se ti blofè sa yo t kraze peyi a wi. Mwen menm m di nèg la gen pwoblèm la a ant 2 Pitè, Pitè 52 ak Pitè Peroje. Youn ap veye lòt pou touye, kounye a li mò, li kafou, li pa konn anyen. Avan yè yo vide on nèg atè nan ane 87 la wi, nèg li pa konn sa. E mwen k ap aprann li sa yo men l di w kafou l ye la, l pa gen anyen. Alòske aktyèlman la a, depi l 8 è di swa kafou fèmen. E gon risk an be de san kafou polisye kap veye lot polisye pou touye hehehehe son peyi difisil hehehehe remil ou vle m adopte w son peyi difisil polisye kap veye lot polisye pou touye wi e komisè kafou a m kwe misye ta sipoze chanje tou tande byen wi Ebyen, kounya batay ki vin mete pye la a, sè le senple fè ke nèg yo a Martissant gen kontwòl wout lan, Krisla gen kontwòl Fontamara, kèlkeswa veyikil k ap pase fò ou peye taks, fò ou peye tòl, misye fè menm bagay la tou anlè a. Le fè ke ak nèg ti makak yo kounya vin pran kontwòl anlè taraz, moun yo pase pa Sen Jid, pa ti kajou kounya misye kounya li enpoze tax li anlè a misye mete chenn li bò plas la kelkeswa machin kap travèse fò yo peye tax mdou samdi an misye met yon solda sou chenn nan ki takse machin prive wi 300 dola pou yo pase 1500 goud lotbò nan dufresne yo bay papye mtande yo wout pa bon wè wout la pa bon vre. pou moun tout moun kap pase fò yo kolekte pou travay nan wout menm si w a pye wap peye yo takse tout moun 100 goud 150 500 goud chak ma veyikil gen pri pa yo kounya sak pase le fè ke Krisla ap fè volim lajan sa paske men tout moto siklèt Krisla chaje moto kap fè lotbo a son verite fò n dil sa vle di nèg yo nèg sa yo kounya yo vin yo anfas Krisla. Yo bezwen pran kontwòl anlè a tou. Kafou fè ki plis ou mwen sef nan rejyon metwopolitèn nan. Nèg yo bezwen vin enstale chèf gang yo kafou fèy pou yo ka gen kontwòl non sèlman min sab la anlè a men pou yo gen kontwòl tout anlè a nèt e kounye a pèsòn pa konnen kòman rès popilasyon an pral viv paske yo pa ka pase ni anba ni anlè kounye a. Eske nou wè komsi lè n pran vagabon mete n dirije nou nan yon peyi? Eske nou wè rezilta delenkan malandren bay? Nou wè konsekans la jodi a? Men gen moun ki pap wè l non. Paske m te di n sa, lè konsekans di phtk nou gen pou n peye l jiskaprè 50 ans lap peye sa e sa t fèm pa konprann si yon nèg gen kontak Jude Celestin di misye te tap mande pou li fò misye pale paske bon m se peyi bon si Jude di ke l s on nèg li renmen peyi lalala lap envesti paske mwen m tou di w kesyon Jude Celestin an s on mistè l ye ou pa janm tande misye li ka fon ti ekon ti bagay sou Facebook epi depi lalo ou pa konn kote l fè Kou eleksyon l parèt, pa etone l ap dezyèm, l ap twazyèm nan eleksyon. Sa se yon mistè m pa konprann. Fòk misye pale. Paske depi lè Joe Lambert vann peyi a avèk Tèt Kale a pou sove madan, eske nou wè ki pouvwa yon Bobori genyen?

Misye merite prizon wi pou sal di a. An kom si m wè misye rete la kom prezidan sena toujou. Si nap fè peyi fè peyi. E zafè misye. Bon n pa bezwen bya vèm. Ok bon pa bya vèm bya vèm se menm bagay sa nou itil mwen. Hum mwen m pa bezwen nèg itil mwen se peyi a poun itil paske m di nou lè weekend kon pral rive konsa se plezi m poum pran ti bogota mwen poum travèse al remon lèbe nan do kay ou a djo poum al pran ti pwason m bò lanmè a nan do kay ou a m pa gen pwoblèm mwen m pa gen pwoblèm m pa gen kont a moun sa di pa gen anyen nèg e m toujou di lapolis sa tou wi Lè, pa egzanp, m ap pran dè risk, m ap bay dè enfòmasyon, etsetera, tankou m pral bay dè kèlke enfòmasyon la, se pa kòmsi yon bagay, yon favè non. M pa bezwen anyen nan men ankenn nèg politik, nan ankenn blofè an Ayiti non. Sèl sa m bezwen, se sekirite, lapè nan peyi a, moun ka fonksyone nòmal wi. E m ka vwayaje, m ka peye yon tikè, gras a Dye. Si m gen pwoblèm la, m ap rele e, mesye Valcourt k ap fete jodi a ke m wete chapo ba devan l. Marie Nerline Valcourt ke m swete l bon anivèsè m ap rele mesye Valcourt m di peye tikè pou mwen si m pa ta gen anyen m ap rele Emmanuela Gena m di peye tikè m ap rele Darline Georges Jean Pierre m ap di peye tikè m ap di Frero bon m tikè m ap di Sene Gardy bon mwen tikè m bezwen pati m pa gen pwoblèm èske n konprann sa m vle di nou? Map rele Christa Achille afè pam m di peye yon ti kè pou TT sa avèk plezi bra ouvri map rele Magdala Celwijèn hein nan Missouri restoran my Mary map di peye ti kè pou TT TT bezwen al Ayiti sa sèlman m pa bezwen anyen nan men nèg isi non. Ou genlè pa konprann. Map rele Guerda Nicolas Dutervil mdi peye tikè map rele Magdala mdi peye tikè pou tete. Sa di sa sèlman m bezwen se sekirite nan peyi a ke m kal wè m kal wè zanmi m m kal pran ti filing mwen ak ti boubout mwen alèz pitan m bò kote m san pwoblèm. Sa m bezwen sèlman wi. Kòmsi pou m ayisyen la a. Map rele Esther St Fleurant. Tande wi, kòmsi pou m ayisyen la a nan Kwadèboukè, Emmanuel François, pou m pa ka desann la a m al pran ti plezi m nan Souzabèt? Bon, m pa santi m diminye, m diminye, m redui wi kòm sitwayen. Se sa sèlman m bezwen wi. Sa vle di ke lè m pale a yon nèg, e sa te fè yon lè m di w m rele Deo, m di w Dedeo, m wè misye ap fè yon enteresan, m pa menm rele misye ankò. Tanm pa bezwen kòmsi relasyon chèf nou pa itil peyi anyen sa di mwen n paka itil mwen anyen m di n sa deja dèyè m al ayiti deja n pa konnen sa di nou sekirite m pa sou kont nou n pa menm konn lè m antre nan peyi a sa vle di kwè m pa bezwen anyen nan men nou omwen m ta rele la fè gran panpan fè enteresan rele la chèf polis m di a chèf polis vin a te ta m antre la wi banm sekirite non m pa bezwen nou dèyè m pa m konn kè nou talè n al fè konplo sou do m. M rantre nan peyi a, m retounen, trankilman, epi m te la. He, m te la, m vizite kote m bezwen, epi that's it. E m pa m nan fè foli non mwen. Ou konprann? Se senp m viv. Sa di sa sèlman m bezwen nan men yon nèg an Ayiti k ap dirije, se pèmèt ke tout sitwayen kapab fonksyone. E se sa anpil moun pa konnen wi. Yo menm depa fè yo bon, m pa di w gen yon pwòch Ariel la ki rele m pou manke m dega. Paske l menm lap byen mennen. Ou wè l ka vwayaje, li gen kay li la kap konstwi ou tcheke ou konprann, li pa gen pwoblèm pou l manje, pou l dòmi epi kòmsi ki mele lòt yo, yo pa itil. Epi ou wè kou gen eleksyon, yo pral mache la bay, bay pèp la. Se sa wi yap konbat tete a la. Gen nèg la si mouri avan eleksyon rive, yap di beniswa letènèl wi. Tankou Anel Belize a. Sim ta mouri jodia la Anel ap Anel pral la montay poul fè jèn wi akoz Magalie Habitat Anel pa vle wèm non Anel Belize wi Anel Belize on egzanp konsa.